Zanmi Hola mi gente, gwo bonjou, bonswa pou nou tout. Se toujou yon plezi pou nou antre lakay ou ansanm avèk emisyon pa w la ki se Hola mi gente noticias nou fè kèk jou nou pa wè vrèman men pa bliye ke nou toujou la nou kontinye ap travay pou ou n ap envite w zanmi chak samdi apati de katrè kou sizè nan aprèmidi nou prezante w yon emisyon ki rele Info Plus yon emisyon ki ap pote dezenfòmasyon pou ou menm konpatriyòt ayisyen k ap viv nan peyi Chili e nan peyi Brezil avèk kèk lòt peyi ankò. Se trè enpòtan pou w kapab swiv nou. Ou kapab ale sou Facebook kounye a, w ap tape Nelson Migrantes, ou kapab abòne ansanm avèk paj Facebook nou an e abòne ansanm avèk chanèl YouTube la ki se Defèt Nelson. E n ap prezante w yon lòt show ki prezante chak dimanch 5 è pou 7 è nan aprè nan aswè e nou envite w kontinye swiv nou se yon show ki la pou pwomote e bay vizibilite ansanm avèk jèn ayisyen kap viv nan peyi chili kap chante mizik se vrèman enpòtan pou kontinye swiv nou e pa bliye nou la pou nou sèvi w nou di w ke nou se zye w avèk zòrèy ou nou la pou n fè w wè e fè w tande tout sa kap pase depi nou kapab. Nan peyi Chili genyen anpil enkyetid, anpil enkyetid pou sa ki rele Kowonaviris oubyen Kovid 19 la. Jodi lendi ki se 25 me 2020 an nan peyi Chili yo anrejistre 4,895 moun ki genyen kowonaviris nan espas 24 è, ki vin bay yon total de 73,997 moun ki deja kontamine nan peyi Chili. E an menm tan tou, yo anrejistre 43 moun ki mouri pandan espas 24 è de tan, e ki vin bay yon total de 761 moun ki deja mouri nan peyi Chili. Men, n ap raple w tou, nan peyi Chili, nan kesyon moun k ap mouri nan kowonaviris, nou wè ke peyi Chili genyen yon ti kal kontwòl nan sa. Men, sa pa etone ke anpil moun kontamine. paske genyen 73997 moun ki deja kontamine men yo genyen sèlman 761 moun ki mouri. Kowonaviris kontinye atake kèk otorite e palmantè nan peyi Chili. Pa bliye, semèn nan ki sot pase a, nou te anrejistre yon senatè ki se senatè Quintelo ki soti nan rejyon Los Lagos e ke Li menm li te pozitif, men li te arive vwayaje nan yon avyon kote ke li pat sipoze kite Santiago pou l te vwayaje rive jis Kap Puerto Montt e se sa ki te fè yon pakèt pale anpil. Ebyen jodi lendi 25 me 2020 an, gen yon lòt palmantè ki se Marcela Sabat Fernandez ki pozitif e li lanse yon mesaj. N ap raple w tou, Marcela se youn se yon depite nan palman peyi Chili a ki nan pati politik RN ki sinifi Renovasyon Nasyonal e an menm tan tou Marcela fè yon apèl ke li di moun yo an nou kontinye E fè atansyon paske mwen menm mwen pozitif apre tès PCR mwen te fin fè a, ebyen an nou fè sa ki rele auto cuidado e li mande nou kontinye itilize mascarilla, li mande youn pwoteje lòt e li mande an nou kontinye rete lakay nou si nou pa gen trè grand chose nou pral fè. Kowonaviris an kontinye ap atake, lè l fin pase pran men pran depite a ki se Marcela Sabat e li tou pase men pran tou e minis travo piblik lan ki se Alfredo Moreno ki anonse ke aprè egzamen PCL li te fin fè ya ebyen reziltal la bay pozitif se nan rezon sa li mande pou nou kontinye pran plis prekosyon e yon posibilite pou nou kapab pa kontinye pwopaje maladi ya nan peyi chili Yon lòt bò, minis lan te tou pwofite anonse tou te genyen plizyè lòt minis ki te an karantèn e moun sa yo se te an karantèn preventiva e moun sa yo teste negatif, sa yo deja retounen nan fonksyon yo e an menm tan yo pale de minis de Hacienda ki se Ignacio Briones, minis enteryè ki se Gonzalo Blumel, de sekretè jeneral prezidans lan ki se Felipe Warren. E moun sa yo se moun yo ki te an karantèn. Zanmi ayisyen nap mande w an nou kontinye pran plis prekosyon pa bliye pa bò lakay nou toujou di prekosyon pa kapon se rezon sa ki fè nou menm pa bò risi nan Hola Migrante Noticias nou toujou la Pou nou pataje dè enfòmasyon ansanm avè w. Pa bliye ke nan peyi Chili yo arive a 73997 moun ki deja gen kowonaviris e gen dè lopital ki deja e ranpli ki pa gen espas ankò pou resevwa moun e se rezon sa ki fè nou menm nou imajine eske ou menm antanke konpatriyòt ayisyen ki ta arive kontamine e li ta mande pou ale lopital Kijan sa va ye? Se rezon sa ki fè nou mande w an nou kontinye pran plis prekosyon pou nou pa kontamine. Se te yon plezi pou m te ansanm avè w pou m te pote ti enfòmasyon sa yo pou ou. Pa bliye kontinye swiv nou sou YouTube ki se Lifetnelson e paj Facebook la ki se Nelson Migrante. Babay zanmi m, kenbe fèm, pa lage. Tchaw tchaw.